Medam mesye salitasyon a nou tout non pam se Evens Romain e byenvini sou L'Union News. San kanpe m pral prezante nou diferan pwen ki pral domine aktyalite an madi 6 janvye 2026 sa. Premyèman nou pral pale de ansyen prezidan venezuelyen an Nicolas Maduro. Ansyen prezidan an plede non koupab devan yon jij a New York. Nou pral retounen sou detay enkilpasyon l lan pou narko teworism. Kapital Venezuela a, Caracas ki sou haute tension aktyèlman la. Delcy Rodriguez ki pran rèn peyi an pa enterim, alòske lame peyi Venezuela a nan yon eta d'alerte maksimòm. Gen yon gwo bra de fer nan Òganizasyon Nasyon Zini an. Konsèy Sekirite a ap dechire konplètman. La Russie avèk la Chine denonse sa ki fèt nan peyi Venezuela a kòm yon kidnapping, tandis ke Washington li menm li enpoze la lwa l. Nou pral pale tou de jewopolitik petwòl la nan peyi Venezuela. Nou pral eksplike poukisa avni rezèv venezuelèn nan pwovoke yon friksyon osen de otan ki se Òganizasyon Trete Atlantik Nò lan. Se pwen sa yo ke nou pral devlope nan aktyalite a madi jodi madi 6 janvye 2026 lan. N ap pran yon poz tou kout men rete la, n ap tounen talè. Se yon imaj ke okenn moun pa t ka imajine y a ankò kèlke semèn de sla. Nicolas Maduro, prezidan ki te kenbe Venezuela de yon bra fèm pandan yon peryòd de 12 an, ap dòmi kounya nan yon selil federal a Brooklyn. yè, lendi 5 janvye 2026 la, pandan yon odyans istorik nan New York, ansyen dirijan an deside plede non koupab de narkoterorism e de trafik de dwòg. Nan yon ton fèm, prezidan, anfèt, ansyen prezidan an deklare devan jij Alvin Ellerstein, Mwen se yon òm onèt. Mwen toujou rete prezidan peyi m. Alòske Washington afime dezòmè ke yo vle jere Venezuela pou stabilize rejyon an, Caracas baskile nan yon nouvèl ère ensètitid total. Caracas tèt anba nan moman nap pale a la. Yè swa, Asanble Nasyonal la nan peyi nan peyi Venezuela, Asanble Nasyonal sa ki dayè gouvène, ki dayè domine pa chavis yo, yo envesti Delcy Rodriguez kòm prezidan pa enterim. Delcy Rodriguez te an larmes men li denonse anlèvman Maduro an ke li kalifye de otaj lye l anpil. Jan m di nou an, Karakas tèt anba, gen anpil mobilizasyon, gen yon gen dè milye de patizan ki desann nan kapital lan pandan y ap kriye Vamos Maduro! Vamos Maduro! ke nou ka tradui an kreyòl Ann ale Maduro! Gen ensekirite nan vil la. Jeneral Padrino Lopez ki plase lame venezuelyen an nan yon etadalèt maksimòm, men nou tande anpil afwontman ki eklate Bò anklav militè an nan, nan Fort Decatur nan, gen yon penuri tou sou mache a. Donk Karakas la ki tèt anba e kapital la ki nan gwo pwoblèm nan moman n ap pale a. Pandan tan sa nan Nouyòk, chèf dakizasyon kont Nicolas Maduro akablan anpil. Yon tòn de kokayin ki lye o Cartel del Soleil, men se pa sèlman sa. Gen anpil chèf dakizasyon kont Nicolas Maduro. N ap site kèk, Gouvènman ameriken an akize Maduro ke l te dirije oubyen ke l te kolabore avèk yon vas rezo de trafik de dwòg ki te notamman fasilite acheminman oubyen rantre de yon tòn de kokayin nan peyi Etazini pandan yon peryòd de 10 an. Otorite yo afime tou ke Nicolas Maduro te founi kouvèti polisyè avèk soutyen lojistik a yon gran kartèl o Meksik ki se Cartel de Sinaloa. e yon gang tou o Venezuela ki se gang ki se yon gang kòm Tren de Aragua. Donk se 2 bagay sa yo ke se se 2 gran chèf dakizasyon sa yo ke Nicolas Maduro ap fè objè de yo nan New York la aktyèlman. Gen lòt tou li akize de konspirasyon an vi depòte de la kokayin sou le teritwa ameriken. Sa a se yon gran krim federal. Apre sa gen lòt chèf dakizasyon toujou. Ta sanble ke Nicolas Maduro li vann paspò diplomatik a de trafikan pou l fasilite vòl yo men tou pou l fasilite mouvman lajan ki lye a trafik de dwòg. Donk bagay yo anpil. Bagay yo anpil. Gen anpil chèf dakizasyon ankò tankou tankou pèman potven, kidnaping, vyolans epi epi asasina. Donk an rezime, Akizasyon federal amerikèn nan konsidere Nicolas Maduro kòm okè yon gwo òganizasyon kriminèl entènasyonal ki lye gouvèneman venezuelyen an, kartèl yo epi gwoup lame k ap fè rantre kokayin nan peyi Etazini pandan yon long peryòd. Donk, an rezime, bagay yo anpil nan men ansyen prezidan venezuelyen an, Nicolas Maduro. Pandan tan sa, nan Nasyonzini, bagay yo yon ti jan konplike tou. Konsèy Sekirite an se teyat nan moman n ap pale a la de yon konfwontasyon diplomatik ke nou pa t janm wè oparavan, yon konfwontasyon diplomatik ki san presedan. Anbasadè peyi Larisi kalifye entèvansyon amerikèn sa ki fèt nan peyi Venezuela a de kidnaping yon chèf deta souvren.
Pa gen okenn jistifikasyon pou krim Etazini komèt sou Karakas la. Nou kondane fèmman zak agresyon ame Etazini fè kont Venezuela, sa ki vyole tout nòm legal entènasyonal yo. Pa rapò a sa ki konfime prezans Prezidan Nicolas Maduro yo kidnape a ansanm ak madann li sou teritwa ameriken an, jodi a, jan nou konnen, li nan New York, nou pwopoze, nou mande lidè ameriken yo pou yo lage l imedyatman prezidan Leta endepandan ki te eli nan fason lejitim lan, ansanm ak madanm li.
Lachin li menm, ki denonse sa kòm vyolasyon Chart onu an. Bò kote pa l, Washington, nan vwa Mike Waltz, afime ke operasyon sa te sitou vize pou netralize yon kriminèl e non yon Eta jan lòt chèf deta yo ta sanble vle fè kwè l la.
Jan Sekretè Rubio te di l, pa gen okenn lagè k ap fèt kont peyi Venezyela oswa pèp li a. Nou pa okipe yon peyi. Sa se te yon operasyon lapolis ki te fèt pou egzekite manda arestasyon legal ki te egziste depi plizyè dizèn lane. Etazini arete yon trafikè dwòg ki pral pase nan jijman kounye a Ozetazini, dapre prensip lalwa, pou krim li te komèt kont pèp nou an pandan 15 ane. Donk, mond lan fraktire. Arjantin salye sa kòm viktwa pou lalibète. Brezil avèk Meksik kondane fèmeman ak sa ke yo kalifye kòm yon enjerans entolerab. Donk, Antre yon prezidans ki retranche a Karakas e yon dirijan ki dechu a Manatan, ekilib mond lan vrèman baskile. Mèsi paske w te swiv edisyon spesyal sa a. Rete konekte sou Union News pou swiv evolisyon kriz sa a minit pa minit. Men bouk lan pa boukle, n ap retwouve nou byento pou yon lòt edisyon spesyal. Merci et bye bye.